Yon gran salitasyon a tout abòne nou yo, a tout moun k ap swiv chanèl la ki poko abòne. E jodi a mwen pral prezante nou yon nouvèl choz nan chanèl la. Se kisa l ye? Se poutèt sa m poste nan ekran an, Sante w an premye, epizòd nimewo 1. Gon kou de sante mwen pral bay sou chanèl la. Men kou kisa l ye? Se kou nitrisyon, yon kou nitrisyon an kreyòl. Poutèt kisa m ap bay kou nitrisyon sa a an kreyòl la? Se paske gen anpil bagay ki trè trè trè trè enpòtan. M ap bay li, poutèt kisa m ap bay li tou? Se paske aktyèlman la, m pouse anba jewontoloji, m ap etidye jewontoloji. Se yon branch ki ki plis avanse, ki plis pwòch de la sante. Nan kou jewontoloji sa m ye a nan fakilte a, genyen yon kou nitrisyon nan fakilte a nan kou jewontoloji m ye a. Pa konsekan, mwen di, bon m eseye fè kou nitrisyon sa paske m wè anpil anpil anpil bagay ki enpòtan. Tankou jan m pouse la sou ekran an, plizyè choz, plizyè, an nou di plizyè e nouriti, plizyè aliman, e la Nou gen pou nou fè de bay detay sou tout aliman ki genyen, kisa yo gen ladan yo, ki vitamin yo gen ladan yo, pou kisa yo bon, kòman w ka manje yon bagay tou pou prevni yon maladi. Ebyen, se poutèt sa tou mwen pouse Kisa kò w bezwen pou w viv an sante? Kisa kò w bezwen pou w viv an sante? Nou pral reponn kesyon sa kounyeya, Kò ou kisa l bezwen pou l viv an sante? Li bezwen manje epi l bezyen nitriyan. Si w bay kò a manje, ou pa ba l nitriyan, kò a pap viv an sante. Si w bay kò a nitriyan, ou pa ba l manje, kò a pap viv an sante. M tradui anba a pou nou sa an fransè, se manje m di manje se nourriture, kò a bezyen nourriture, li bezyen nitriyan. Nou pral esplike, se pap jodi a. Se poutèt sa m di, sa k fè m di gen plizyè epizòd nou pral bay. Sa se premyè epizòd la, kote pou m bay, m bay prezantasyon kou a, epi nou kòmanse jodi a. Sa se epizòd 1. Nan epizòd 2, nou gen pou nou bay tout detay Ki tip de manje ou dwe manje pou kò a ka byen nouri? Ki nitriyan tou? Nitriyan yo kote ou ka jwenn yo? Ki kantite ou ka ou dwe bezwen kò a bezwen chak jou? Tankou plat sa m prezante la, nou wè l gen plizyè koulè. Nan nan sante, nan nitrisyon kou sa m pral prezante a, Tankou jan m di nou, nan fakilte a yo fè kou a pou mwen, mwen m di bon m bay yon pati ladan nan kanal la paske m konnen gen anpil moun ki bezwen e kou nitrisyon men yo pa ka jwenn li. Fwa sa chanèl la pral bay li an kreyòl. Paske gen yon epòk m te bezwen yon kou nitrisyon. Tout lè m rive isi m te bezwen yon kou nitrisyon m pa t ka jwenn li. Men nan fakilte a, Bondye fè, Mwen kwaze avèk kou nitrisyon an nan Gerontologie m ap etidye a. Ti plat sa n ap gade la se yon plat ki gen plizyè koulè. Pou m bwose lansman m lan sou afè nitrisyon an, lè yon plat gen plizyè koulè, li trè trè bon pou lasante. Ou wè chak koulè sa yo, yo gen yon bagay yo pote nan kò a. Gen yon vitamin, yon nitriyan oubyen yon mineral. Pi devan n ap avanse avè l. Ok. Tout Ki pi gwo pwen nap gen bezwen? Pa bliye nou te poze yon kesyon kisa kò w bezwen pou l viv an sante? Men sa l bezwen yo. Premyeman, kò w bezwen dlo. Dlo a m pa mete l la, men li la. Dlo a se li ki an premye. Dlo, kò w bezwen dlo. Dezyèm bagay kò w bezwen, kò w bezwen pwoteyin. Twazyèm bagay li bezwen, li bezwen idrat de kabòn. Nou gen pou n eksplike nan ki tout tip de nouriti ou ka rive jwenn idrat de kabòn, epi ki kantite ou bezwen pa jou pou kò ou ka rive viv an sante. Pwoteyin, nan ki manje ou ka jwenn pwoteyin. Katriyèmman, N, Kò w bezwen grès pou l viv tou. Grès la nou pral di ki grès ki bon pou kò a, ki grès ki pa bon pou kò a. Paske gen grès ki pa bon pou kò w, ki pa bon pou sante w. Malgre gen anpil moun k ap manje yo, me grès sa yo, men yo pa konnen. Ebyen, e senkyèm lan, nou gen pou nou wè vitamin yo. ki vitamin kò a bezwen, epi nan chak nan kisa ou ka jwenn chak vitamin sa yo. Paske pafwa yon moun konn malad, li konn gen yon moun ki konn gen yon maladi, e son karans e yon vitamin ki fè li gen maladi a. Men doktè konn di manje tèl bagay trè souvan. Nou gen pou nou wè anemi, gen 2 e nouriti natirèlman ou ka m gen pou m bay resèt la ou ka prepare nan yon mwa sou gen ane sou anemi anemi ap ap ap kraze rak to sizyèm bagay la se mineral kò a bezwen mineral pou l viv ebyen si yon moun poko enskri sou chanèl la nou a nou envite w pou.